Ou ta gen kanè 1 an nan men w kote ke li pral fini, men ou konnen ke lè kanè a pral fini ou gen 2 chwa. Lè kanè a pral fini, premye chwa ou genyen, ou gen chwa.

Ou pat gentan fè sak rele antesidante penal la. Kanè a fini nan menw e ke pandan kanè a fini nan menw lan donk ou konnen ou sipoze ou konnen ou sipoze peye. Multa pou sa. Ou konnen w sipoze peye multa pou kanè a ki fini nan men w. Sa vle di w peye pou yo kapab jisteman ban w aksè pou w kapab fè yon lòt papye, pou w kapab fè yon lòt kanè. Donk, ki avantaj? Ki avantaj ki genyen nan 2 ka yo? Chak gen avantaj yo, chak gen enkonvenyan. Donk, premyèman, avantaj pwolongasyon an genyen, se ke ou pa peye leta. Ya vre an? Ok.

Le 5 janvye, donk pwiske se pwolongasyon w fè, kanè w la ap fini 5 janvye, enben se pwolongasyon w pral fè, kanè a pral fini an, ok, depi 5 janvye a, enben, depi se pwolongasyon w pral fè, enben tout dat sa yo ap kontwole pa.

Pou yon ti tan. Ok. Pou yo ba woul. Dezyèmman, non sèlman wap tann permiso de trabajo a, lè ou fin jwenn permiso de trabajo a, sa depan pou konbyen tan li ye. Permiso de trabajo sa, li kapab pou yon 4 mwa, gen ki pou 6 mwa. Donk, wap tann 6 mwa. Tout sa, li sou nonb de tan pwolongasyon. Sa vle di, si yon pral bon kanè 1 an, tout lè kanè sa poko nan men w lan, tout dat sa yo ap pran. Tout dat sa yo ap konte. Ok tout dat sa ap konte. Donk lè w fin fè lè w fin pran pèmisyon de travay ou sa pou 4 mwa oubyen 6 mwa donk lè w fin jwenn lè yo rele w yo di w kanè a viza w prè lè yo rele w yo di w viza w prè kounye a la ou prale wal chèche viza. Kounya lè w al chèche viza, yo ba w viza, kounya fòk ou retounen nan PDI pou anrejistre viza. Lè w fin anrejistre viza, kounya la fòk ou al depoze pou yon lòt kanè nan Registro Civil. Ok. Sa e nan kad pwolongasyon. Vizaw la. Sa e nan kad sa. Se avantaj e enkonvenyan m baw la. Sa di avantaj la, se ke w pa peye mult la. Men, dezavantaj la, a di ke pwoblèm ki genyen an, se ke li pa avantaj ou paske si w. Ay bon pou 1 an. Enben 1 an an kòmanse kontole depi dat ke premye kanon la fini an. Ok. Ou te mèt pran 2 mwa sou li pou al depoze. Aprè sa, donk kanè a ou gen pwoblèm sa ke ti tan ki vin rete sou li a, e di fòk ou degaje ou pou gen tan byen rapidman pou al depoze pou definitif. Bon, nan ka ou. Kane a gentan ekspire e ke ou al peye molta. Sa vle di ke kane a ekspire, ou al peye molta. Donk dezavantaj genyen an, se ke ou al peye molta. Ou peye molta. Donk ou pa konn konbyen kòb li ye. Ou gen dwa peye 70 mil, 30 mil non m pa konn. Sa depan de valè tan ou te pran avèk kane w la depi lè l te fini an. Sa depan de tan ou te pran avè l la. Donk, lè kanè a fini nan men w, nan peyi moun ta, kounye a lè w al depoze, w al depoze pou yon lòt kanè, lè sa a yo ba ou, avantaj li genyen se ke yo ba ou yon kanè pou ennan egzakteman. Ok. Donk si tout fwa ou menm ou nan youn nan pozisyon sa yo, Aprè sa m fin eksplike w la, w ap konnen nan ki bò ou prefere. Swa w prefere peye moulta oubyen ou pa prefere peye moulta, ou degaje w gentan depoze anvan menm kane a fini. Ok. Donk se youn ou lòt. Donk, se sa k fè m te fè ti live sa pandan ke pou m te eksplike nou sa, san m pa t bezwen prepare yon videyo pou li. Donk, si ou menm ou gen youn nan pwoblèm sa yo, donk tande videyo a. Epi, al eseye pou wè sa k ap pi bon pou ou pou w kapab ale. Donk, pa bliye pataje live la, pataje l, pa bliye e al abòne sou chanèl mwen an ki se Ben Johnson Lochard epi klike ti pous ble a pou w follow mwen sou YouTube pou w pa janm manke ankenn anyen nan videyo m ap lage yo. Se trè enpòtan paske mwen menm se sosyal m fè, donk tout sa mwen jije ki enpòtan pou m pale w de li, m ap pale w de li.